Mesye nap gade sou ekran yo la a, yo chak gen istwa pa yo. Genyen m kite sou ekran paske yo nan foto a m pa wete yo, m kite yo la. E depi w ap fè foto a chèf, e chèf ou ye. Ou konprann? Depi w nan pran foto a chèf, e chèf ou ye, pa gen pwoblèm. A di sa pa deranje. Epi tou, sa pa ka deranje yon nèg ki se bon moun depi w ap pran foto a yon nèg ou estime ke li kòrèk. Eben, lasosyete, koute. M pral pran ti tan sou kèk ladan yo la a pou m pral montre n ki deblozay gen Kafou. E mwen di l, m asime l. Si Okòmandman Polis la. pa reyaji vit sou dosye kafou an, pita pral pi tris. Gade yon jenn gason konsa pa vre? Towo sa nou wè la, se jeneral pite. Apre emisyon avan yè an, Tèt yo cho tankou vè lanp. Dcpj fè makak. Ta sanble te vle fè yon jan pou ta metrize misye. Men se fake news. Misye la pi rèd. Yo menm gentan kouri bri lanmò l se yon fason Pou te kapab kalme sitiyasyon. Gen nèg ki di l blese bagay. Bon ok, bon m pa konnen men sof ke towo sa se jeneral Piter. Lè w di Piter, ou di Krisla. Ou wè nèg sa, Son kriyèl nan dènye nivo. M pa gen enterè pou m ta pa fiche vizaj yon jenn gason ou byen yon polisye kap travay pou la repiblik. Tankou m wè yon komisè samdi kap tire pwen ap vin lage sitasyon, se respè w pou fè komisè. Komisè Belami samdi ou parèt anba ou bay krisla twonm chan lib. M pa dou avan yè yo arete ploplop. E misye la wi. Yo arete misye. Zam la polis nan men misye wi. Rive omega. Yo rele polis la vin pran zam yo libere misye. Koman sa rele. Bagay yo anpil wi. Ou e peyi sa. Son peyi difisil tout bon wi. E ben ekoute. Towo sa t sou ekran jan nap gade lan. Kisa nou wè eske nou wè sa t sou mayo misye a yo rele misye POG alyas Peter ou konn sa POG a vle di Peter original general m pral esplike w poukisa nan foto m pral montre w talè yo m pral montre w yon foto kote misye avèk 60. W ap wè nan foto a gwen yo ekri Ti Piter. E pi lòt la yo di Jeneral 60. E se sa k fè jodi a la nèg yo bezwen elimine misye. E misye ap tonbe wi. Ou mèt remake sa m di w la. Pase nèg yo bezwen elimine misye. Pase yo vin estime misye son danje. E misye gen anpil sòlda atè a. E misye se boul grenn Krisla. Sof si Krisla ta trayi misye. Son peyi difisil. Se Peter wi. Ki te tire polisye James alias Gaye Pay nan Morepon 38. Nou sonje sa? Nou sonje polisye James alias Gaye Pay? Se Peter te tire misye wi nan Morepon 38.

Yo pa wè m, yo pa wè mwen podyab maten avè yo. Tande byen, polisye James alyas Gaye Pay, se ti pi tèt te tire l nan powopo 38, le simple fait que Gaye Pay ki s on sèzyèm pwomosyon te di misye li s on ansyen, donk se li menm ki jeneral, ti Piter ou wè mo sa, Piter pa vle tande nèg di sa menm. E misye gen yon mo l repete, l di w wè l mwen menm nan akademi, yo pa t janm aprann li pou l pa tire sou polisye parèy li. Son bagay, yon peyi difisil, ou pa konprann.
Shabazz, yeah. Kebek la, yeah! Sosyete m fè m ap viv kòmsi m t on chennen Egzije m posede sa m pa menm konnen Kriyèl nan dènyè nivo k kanpe devan nou la Jeneral Pitè Gen twa towo sa yo t toujou ansanm Pitè, Jowab, Jozye, tout sou ekran la m pral montre nou yo Yo toujou ansanm. Paske kanaran, kafou a, karavan kafou a, pa bliye, m te toujou ap pale de karavan nan, m te toujou fè rezèv, m jis ap swiv. Men pa bliye depi kilè map pale de karavan nan ke lè m o pwen ke moun gon seri de nèg kafou te gentan vin pran rezo o te te ou pa ka fè sa wap detwi jenn gason kap bay kominote a sèvis manti son pakèt kriminèl kap fè zak nan komin nan paske yo gen otorite kap pwoteje yo. Ou janm tande Jude Edouard di anyen sou Caravane nan? Kòmsi Jude Edouard kòm majistra Kafou, li pa konn sa map pale la? An kòmsi Jude Edouard kòm premye sitwayen nan Kafou, li pa konnen nèg sa yo se kriminèl kap tiye moun Kafou pou nenpòt ti detay? Li pa konn sa? Li paka pale. Men koute, se mesye le jeneral Peter ki sou ekran se ankò mesye Peter se toujou mesye Peter ankò Peter je eh Peter epa epa ti blag non epa ti blag ankò Peter la wè menl gen ti bagay nan menl wi gade menl pou wè sa nan men misye la gade men misye pou wè lal gen ti bagay nan menl hein la m wè adye da genlè se lè Davidson te tonbe a yo menm yo menm ankò t manje Davidson. Nou zoe Davidson? Paske banm di nou, m pa ka kòmsi pran tan m pou m gon espas ke moun ap tande, pou m pran tan m map vin kreye buzz. Pa okipe ankenn moun kap fè kòmsi, kap fè sansasyon, divèsyon, traktasyon pou detounen atansyon n sou travay pwofesyonèl ke nap fè a. Paske m di nèg yo, m pa gen anyen avè yo. Se respè yo pou yo fè. Se respè yo pou yo fè. Ou wè la, gade misye, gade nan men misye la. Ou wè ti bagay nan men l, se Jeneral Peter. Donk, tout sou ekran la m pral montre nou. Ke l te Berni, ke l te Samy alòske Samy se DJ Samy ye wi oh m sezi wi m pa di w avan yè la a lè bodly tonbe a ke ti peter manje s on kriminèl dènye nivo t la peter a wi misye tiye polisye a bon menm nèg yo e menm ekip la e misye konn manje moun tou l menm m di w li manje moun pou nenpòt ti detay m a Samy. Se de bon patnè yo ye Bodley avèk Samy. Li manje moun pou ti kritik ak Peter manje misye samdi pase a la. Li tiye misye epi l al boule l nan kan Lamantin an anba a. Lapolis pa konn sa non. Lapolis, lapolis ap dòmi.
Shabazz, yeah. Gwo zanmi di m fè l pè respè w pou vè. Depi w fè respè w pa gen dwa pè. E sa fè gen anpil moun menm nan dyaspora k ap bagay mwen m pa okipe yo. Depi n pa fè respè nou ODV ap limen sou non nou. Ou pa Etazini la ou kòmanse Etazini ban m di w yon ti bagay. Si w vle ede nou ede nou nèt. Avan yè la a Etazini li voye tounen madanm chèf gang Savyen an. Ou konprann? Li pase pa Meksik paske m di w gon reyalite kounye a depi w rive Meksik ou a 2 pa vèr Lèzetazini oubyen le Kanada. Se sa yo fè. E yo e madanm gran nèg yo ye. Fin kidnape moun, vòlò bagay moun Ayiti epi vin kache pase pa Chili, pase Meksik vin kache rantre Etazini. Libenar pase Meksik, li rantre Etazini, lap viv Florida nan bèl kay wololoy, epi se Luckson kap kidnape moun nan Savyen, kap touye moun, kap voye lajan ba li ak 2 pitit li. Ah Etazini fon bon kou, pandan lal pran yon kòb nan Western Union, epi yo estime sòm lajan sa pa kap soti Ayiti, yon peyi pòv. Fòk gen eksplikasyon, li pa ka bay detay sou pwovnans lajan an. Epi yo rele yo vin pran li. Yo depòte l Ayiti. Yo depòte l dcpj pa okouran. Li jwenn tan pou l de rive ayopò, pou l rantre lakay li Tirivyè, jiskaske l al pete kabouyay nan kay lan, lè l rive jwenn yon lòt limena nan kay la. Li mete fanm nan deyò, epi l di men vrè mèt kay la vini, mete w deyò bon m kay la. Se yon peyi difisil. M bezwen Etazini fè a. Se pa selman sou madan chef gang Savien an pou fèl e sa fè 2 wi. Pase m kwè madan nou trop te anba te gentan rive etazini tou wi. Eeh yo prim yo pimpel tounen. Donk etazini ka ede nou. Gon seri de volo nan peyi ak vès ak kravat. Yap prita sosyete a. Madanm yo pitit yo aletranje. Donk si w kòmanse itil, itil, itil nèt, rann nou ti sèvis sa a. Ou konprann? Ou gen kontwòl yo, chèche yo pou nou. Gon seri de limena k ap viv Punta Cana ki an Repiblik Dominikèn k ap vin bay Izo cho. Sa di medam sa yo tou gen pwojektè sou yo, pa enkete w. Nenpòt lè n ap tande lòbèy.